Bedjine Kadilak nan gwo pwoblèm, daprè medya ki fè deklarasyon an, gen yon moun ki responsab Bedjine ak Kadilak ki koz yo nan tout pwoblèm sa yo. Eben, mwen menm m pap fè pale anpil, jan m toujou di nou an klè, m pral kite nou tande tout sa k te di. Tande byen! Tande byen, tande byen tout sa k pral di la, tande! Paske ayè, ayè dimanch lan, gwo deklarasyon sa fèt. Ebyen avan menm ke m kite w tande, silvouplè, pataje video a, abòne, se sèl fason ke w ap ka sipòte HMInews. An pasan, kòman w ye? Fò m mande w kòman w ye. An n al tande ak mwen. Aah!
Papa w la. Kokokokobe o!
Paske kounya la, moun ap batay avèk filozofi Bedjine nan, w ap batay avèk filozofi Gogo a. Paske, avan Gogo, Bedjine ak Kadilak te egziste jodi a, men jodi a yo kokobe avèk Gogo. Sa m di w lan? Ou mèt make sa m di w la wi, yo poko ap wè sa m ap di a, l ap pran yo dezan. E chak jou k ap pase y ap wè l. Paske Gogo pa ka mennen elmi l bay moun sa yo avan. Elmi moun yo vin gen jodi yo pa t genyen avan Gogo. Gogo ba yo plis elmi ke l ba yo fanatik, Dadou ki di l. Magan a gogo. Bon koba ou di la dado.
M rele gogo 31 desanm magan ya bèl menm di yon verite. M toujou ap di gwo bagay pa fè sa.
Dadou, gwo bagay m te mansyone pou Luckson, m te di Luckson ke genyen, pwoblèm ki genyen se ke gen anpil show efektivman, Men show yo premyeman yo pa gen yo pa gen pozisyon e moun yo pa gen kapasite tou pou enpoze de bagay nan emisyon wa. Pa egzanp gen de album se pa de album ki genyen album yo pa gen hit ladan yo men yo gen de trè bèl mizik. Men kiyès moun ki genyen ki nan ki nan ekip ou wa ki gen angajman ase ki ka enpoze mizik lan. Paske lèm ka gen lèm gen kapasite m pou m enpoze w mizik mwen ka drennen on moun oubyen de twa moun al gade gade jan talè wap pale wap envite moun yo al tande close your mouth de Gabel on moun ki tande sa l di petèt kem gon atansyon kem pat pote men se angajman w e se pozisyon w ke w pran e w pran e w fèl men gen de moun nan tou an menm tan se li menm kap chache fremi atravè atis lan. Osi tande bon sa wap di a tèlman bèl si si Bedjine Cadillac pa fèt atansyon on bon maten on bon jou On bon on bon ma on bon aprè midi Gogo ap kanpe devan djaz la.
Lap pi atis pase yo.
On bon Joulik ap kanpe devan djaz la. Ou pral sezi pou wè se jeran an kounye a ki chèf kay la. Sa map di w li an li pap vin jan li vin janm di w li an non lap vin sou yon lòt fòm. Si w vle konprann wa konprann. Yeah.
E Dadou pap pale w de jeran? E m pap pale de jeran, m pap pale de chantè. Klè, klè. Ti Vini sa vle di a. Sa ta pale tou se Besti Bedjine, Besti Bedjine. Besti. Ah men, ah men. Jodi a se fèt zanmi mwen Hervé Laplante, okontrè nèg la. Depi w ap ekri, w ap adrese piblik lan o non de li menm jan an. Li gen yon sans ke l pa fè. Fò nou rann bagay yo pli pwofesyonèl. Paske gen posibilite yo.

Ou ka wè madan marye ki ki fache epi moun ap pale de dipèfèk epi li lap fè repons si wap gade bagay yo ou pa ka adrese avèk yon piblik an 3 lang
li pa menm li pa menm kominikasyon pa konsa kominikasyon sa pa vle di paske wap kominike an kreyòl ou pap pale yon lang wap ekri an franse se nòmal wap ekri an anglè se nòmal men melanj E e e lang e yo e ou se ayisyen menn antouka. Ou se nèg ki te premye fè lanse sa e nan kesyon Shabba lè Silk te mande pou Shabba pase devan mwen menm m ale nan menm sans lan pase Shabba Shabba gen potansyèl Shabba petèt m pa konn kisa moun pral di Apa depa D-Perfect, èske ou panse li nesesè pou Shabba chèche yon lòt ap ga moun mete devan djaz la ankò? Mwen m panse Shabba te ka mete yon fanm bò kote epi Shabba ap an pase jodi an ta dou djaz jodi an tout tout sak fè a li ka frape lestomak li paske li jwenn stabilite a li menm li devan djaz li e e e Richard Cavé tou tout solidite yo jwenn nan paske Richard Cavé. Epa menm E pa menm moman an. Ok. E pa menm moman, e pa menm moun yo. Ok. E lè w pale de Arly Larivière, ou pale de, ou pale de Richard Cavé se 2 charmeurs a yon nivo yon lòt. Ka gen youn ki plis charmant ke yon lòt. Ok, ok.
E Shabba
se yon, se yon sikonstans ki ba nou Shabba. Ok. Shabba an reyalite misye se yon nan moun ke anpil moun renmen. Shabba se atis ke moun renmen. Men kounye wap pale kounye wal nan kad chantè a. Ou pi wale wale nan moman yo. Moman yo pa jwe avantaj sa Richard te fè nan dènye minit yo avèk sa Arly te gentan fè avan yo. Donk. Shabba bezwen plis aprantisaj, malgre Shabba kapab prezante yon chantè bò kote l li ka mete l an konfyans, men chantè a tou ap mete Shabba an konfyans.
Donk, youn ap gen pou l itil lòt. Shabba bezwen, ap tou kapab bezwen nenpòt lòt moun, yon moun bò kote l, men yon chantè ki gen kapasite an tou. E pa nenpòt moun ki yon maton apremidi, paske se yon bèl fanm, oubyen yon flannè, non. Shabba ap still bezwen moun bò kote l e men yo nan enfòmasyon ke map tou ba ou nan an menm tan Shabba pral yonn nan 2 chantè ke ekip ap gen devan l. Umm sam panse son bon chwa. Ya.
Men kounya Dadou pandan w ale sou pwen sa. Shabba pral gon lòt moun ki sou tanbou a kounya. Definitivman.
Banm pandan w sot pale de yon bagay ke w sot di la ou di ke se pa menm peryòd la se pa menm tan e w sot di yon bagay ki trè enpòtan ke yèswa tou m te mansyone Nan kad emisyon ke m te fè a, m di ke Arly Larivière pou l vin pase devan djaz lan, gon travay ke l kòmanse fè depi nan dizay pou l rive la. Avan.
Menm, menm avan dizay menm, depi, depi nan yon gwoup kap ayisyen, kòman gwoup sa te rele ankò? Lakòl, Lakòl, Lakòl.
Lakòl bon, depi avan. Donk sa vle. Avan menm. Depi avan sa, avan Lakòl la, te gon lòt djaz. Donk. Ya te. Donk sa vle di, gon travay ke l te kòmanse fè pou l kreye fanbase Arly Larivière lan san ke. Se pa ni design, se pa ni new look, se pa ni jazz ke l te ladan yo a. Donk, travay sa ke l te fè a, gentan ba li yon sòt de notoryete. E sa k fè l pral fasil pou Arly Larivière pou l annik deplase, pou l annik soti dèyè a, l vin devan an. Se menm ka de figure lan tou pou yon nèg tankou Richard Cavé ki anndan Carimi ki te fè menm travay la. Kounye a, poukisa Ti Nico daprè ou menm pa ka fè menm travay la ki te nan Enposib? Se kiyès Ti Nico? Ti Nico, li pa kapab. Bòkò, Bòkò.
Bòkò? Bòkò pa kapab. M panse Bòkò, okipasyon misye vin yon ti jan, li vini jennen l, Men m panse Nico Enposib misye ap travay sou menm demach sa. Paske m pral di w, nan nèg jodi an ki gen ki gentan gon fanbase, ki gon fanbase on gwoup de moun kap swiv yo, yo vin santi ke yo gon angajman ke yo menm yo okipe yo de de non sèlman de bandleader a men de chantè prensipal djaz yo. Men kounya jis leve on matan aprè midi Pou sikonstans lan mande w sa kon pou vin fè l la kounya li pral mande w yon ti tan. Yeah, li pral mande w ti tan. Yeah, li pral mande w ti tan. Li pral mande w ti tan. Donk yo pral oblije, yo pral, yo pral oblije hire yon moun pou yo pran metye an nan men l. Yeah, yeah, yeah. E Arly te fè pwosè sa a. Oparavan Arly pat fè l avèk Gazzman. Men lè Arly vin, lè Arly vin konprann sa. Ou wè li te pran yon bann ti jèn, li te pran yon bann nèg ki te petèt mwayèn. Epi lè l rann li kont epi l di bon kounya mwen menm I got this. E aprè aprè separasyon Carimi lè pral genyen diferan band sa yo ou pral wè Maestro Richard kave misye pran misye pral kanpe men avèk Le regrette de memwa e Mikaben Mikaben ki pral ba li Li fè akizisyon an Yeah li ba li yeah Li ba li asiz la yeah Se la ke misye pral definitivman malgre sa te pran misye yon ti tan men sa pa t anpeche ke misye te vin fè te vin fè lawout e jodi an misye li pwouve l E se petèt tou Dadou si tankou Niko te gentan konnen depi nan fondasyon Enposib avèk Medjy Li met ap bat medi tout boulva sa. Li pat konn si bagay la te nesesè konsa. Yeah yeah Bat la fèm.
An mòd de fòmasyon, se Nico ki entwodui e Medjy Port-au-Prince, Haiti, Petion-Ville devan devan. Devan jazz la wi. Paske Nico te deja pi popilè ke Medjy. Yeah, yeah, m tande sa. E te gon gwoup de moun ki te gentan konn Nico avan Medjy. Medjy entwodwi misye. E lè bagay la pral gaye nan men Medjy, lè pral gade mizik, dènye mizik Bòkò a, pral yon bèl mizik ke Nico chante, men Medjy te gentan pran elan l. Li gentan ale, yeah, li gentan ale. E l kite, e l kite misye san gad dèyè.
Kounye a la ann retounen nan dosye Shabba a. Shabba ki pa genyen yon fanbase vrèman. Shabba ki pa gen yon fanbase men ki pa osi solid. Li pa osi solid. Menm jan avèk ka n sot pran de Arly Larivière, de Richard Cavé. Li gen de twa moun ki renmen l. Shabba se de albòm solo. Shabba se. Paske nan tèt moun yo pat janm wè Shabba kòm yon prensipal chantè. Trè byen.
Yo te pran, yo te tou pran Shabba kòm yon animatè chantè. Yon nèg ki ka pase devan yon djaz pou l anime devan yon djaz. E ou santi Shabba tou te kontan tande sa tou. Men, se sa k pral fè Shabba fè ekip. Shabba gen moun ki renmen l. Men yo pa renmen Shabba fòseman kòm chantè. Shabba gen moun ki renmen l tankou pa egzanp yon gran animatè nan kanaval. Pou devouman l tou. Kòmsi s on nèg yo te estime. Paske pa bliye, pou m fè on ti listwa tou piti ansanm avèk nou, lè w te gen chantè nan djaz lontan, lè w te gen on tanbourinè lontan, yo pa t konn pati a tanbourinè. Pa fòseman. Yo kite tanbourinè Ayiti, zanmi. Ya, e pa fòseman. Donk Shabba se on nèg ki, an kèlke sòt, avèk talan ke l genyen, fason l ye, li enpoze l nan sans sa a. E ou te oblije fè ti deplasman avè l. Epi Shabba son nèg ki trè friendly tou. Yeah. Lè l ba w kote w, li kreye animasyon, li kreye yon seri de bagay. Yeah, misye trè kreyatif an se sans. Yeah. Donk ki rann, ki vin rann ke li kreye plas li. Men kounye a, ann gade Shabba kounye a ki pral pase devan an. Ann gade tou menm sitiyasyon sot rive ansanm avèk e, e, kouman ti, ti jan m ta rele l ankò? Sa, ti, li pa gen mood ankò. Li gen yon jazz ki rele Mood.

Eh, ou ta fè ki sa? Retounen nan Amonit. Ou, ou gen dwa di sa ou vle. Ou. Sa fè m deja prezidan. Gen jenerasyon, pa gen jenerasyon spontane. Pa egzanp, on nèg ki pral vle aksepte pou, pou jisteman vin on chantè. Ou pral wè gon bagay ke Ayisyen pa mal pou gen, pran abitid. Pa egzanp, yo konnen w jodi an kòm Doktè Oli ki nan radyo k ap fè analiz. Epi. O wi. Bèl di Luckson, bèl di Luckson. Luckson, retounen moute byen rapid, ann avanse a jou. Nou swete ke nou rejwenn misye. Epi, demen maten, ou vin ba yon lòt prezantasyon sou yon lòt fòm. Monchè, m garanti w papa, y ap fè yon bann tan. Mwen k fè erè a wi.
Ou k fè erè a? E wi, mwen k fè erè a. Yon move klik. Ok.
Ou pral fè yon bann tan papa, y ap wè w kòm. Doktè ou li wi. Wi. Donk lèm di pa gen jenerasyon spontane, donk lè yon nèg, paske gen anpil nan nèg yo ki vin dekouvri ke lè w se mèt djaz ou dwe chantè djaz. E se nan nan dènyè jenerasyon sa moun yo vin konprann sa. Paske avan nou te konn fè djaz pa emosyon. Mwen byen avèk ou li, m byen avèk lanmou, mesye an al fon djaz. Epi avèk le tan. Vin gon vin gon bagay yonn nan nou la vin devlope, nou vin rann nou pi yonn sipèsta ke lòt. Dyaz Gaze wi. Dyaz Gaze. Epi l konn trè li konn malere pou wè se mèt dyaz lan pa chantè. Se zanmi an p chantè. Ou konprann depi zanmi al fè djaz kounya manzèl pat gen twòp li pat gen twòp bagay devan menm jan ou wè mwen men premyè fwa nan vi pam nan tout istwa m lè map gade byen on djaz kraze pandan lap mennen
Wap pale de ki djaz? Wap pale de djaz Medjy an avèk e bòkò a Wi wi
alò l te kòmanse fè ti bès tou Li te komanse pran ti bès wi paske. E bòs pa tap desann non frè. Pa twò lizib.
Non li pat twò lizib men Medji pral komanse nèg yo pral komanse wè mouvman an ti peu ta. Lè Medji vin reyalize ke lèl soti lal jwe avèk Baky paske li te pote album Baky a sou dol dans un premier temps misye gade enpòtans kel gen deyò a misye di en en ou kwè lap enposib toujou. Pa rapò a kòb, li konn ap fè nan enposib la gade kòb lap fè avèl. Kòb li antre avèk Baky paskel te egzije Baky yon kòb ke Baky te bali. Ah ben ok. Kounya la misye di gon lòt move li ka fèt. Nèg yo te pral vin panse yon bagay kesyon wè konsè epi refleksyon sa ta pral fè aprè yon dènye li pa yo pa twò medyatize.
Li pa di gwo bagay nan lari a twòp tou non. Li pa di gwo bagay.
Paske gon e m kapab di top yo nèg nèg ki te ka fè skandal yo pa enterese tou paske yo yo konprann sa a tou e misye gen dwa l tou pou l pa bezwen nou. Men ekoute li pa deranje tou non. Se sak fè yo di ke se san medya ou ka pale de fè selman ou ka pale de fè pa gen evènman san medya se medya ki kreye evènman ki fè evènman. Ki fè efè met la.
Men sa li ranje, kite l mache, kite l mache, paske m panse... M panse m pa menm bezwen insiste sou pawòl sa a menm, nou gen lòt bagay pou nou pale.
An gade sa tou la, nou ta pale albòm yo se jousi, kòmsi gon karans de, kòmsi de, de mizik ki manke ka dekole sou albòm yo. Alòske lè w ap tande albòm yo, pa egzanp, mwen menm toujou ensiste, pa egzanp, lè m ap pran tankou yon albòm tankou Amoni, se albòm m plis renmen nan tout albòm ki soti yo la, men ou toujou wè gon batay. Pa kont tou, pa egzanp, ou wè Amonik, m konnen ou pa renmen Amonik o li, petèt. Amonik se djaz ki fè pi bèl toune ann Ayiti, an tèm de afliyans o li. M pa konn si ou te konn sa. Wi, li, li fè yon bèl toune.
Li fè yon bèl toune. Li fè pi bèl toune.
Ou pa vle sa o li. Ou pa dakò sa o li. Se Amonik ki fè. Men m ap di ou, tande, tande. M pa di w m pa dakò l.
O li, o li pa nèg, o li pa nèg ki pral difisil pou l aksepte yon reyalite. Ok, ok, ok.
Paske kalite travay o li an, li pi, li, li pi wo ke de bagay kòmsi nonsense. Yeah ok alright. Amoni fon bèl toune, oni pa pral enpoze sou li poul pale de w li medyatize l men pou l rekonèt li pap difisil. Mpa map rekonèt li. Li fèt li fèt li la. Li pap medyatize l pou yo paske li pa nan yo. Men sa teknik tou, li teknik li nòmal. Ok ok.
Men
rekonèt yon moun kap fè bon bagay, mwen menm dayè mwen menm avan m pale avèk w de yon moun mal m pale de ou de byen.
Wap chache konprann poukisa?
Si w gen lespwa w konprann?
Wa konprann. Paske m pa pral jisteman rantre nan pati negatif lan. M prale, m prale, m prefere fè pati pozitif lan menm si demen m ap fè negatif lan. Men, yon fwa wa sonje m te pale de ou pozitif. Klè, klè, klè. Men sa se teknik li ye. Trè byen.
Lè sa e pa vin parèt pèsonèl tou se bay pèson wap regle. Li pa a men vwala li pa pèsonèl. Li pa pèsonèl, li pa gen anyen anvye, li pa gen yon bagay kòmsi yon bagay nap chèche, nan ala rechèch de yon bagay, e pa sa. Tankou ou santi ke kòmsi pa rapò a lontan. Luckson, Luckson, retounen vètikal ankò pou nou tout ka gen menm size nan ekran. Retounen, retounen telefòn ou an konsa ankò pou nou tout ka nan menm size.

Se pou a fanm di w fo fre.
Nou bay Nixon yon bèl koulè wi mesye. Non pa menm koulè sa se koulè pam. On nèg nwa m ye wè sa. Wi ou santi ke album Dadou kòmsi album yo tankou manke nan lari an. M pa konnen. Ki sa k fè pèmèt sa? Bon mwen menm.

Mwen pale. Son ti jèn m paka konprann non. Non la m tou bzwen m tou bzwen m tou bzwen chaje pwoblèm monchè mwen pa konn sa map fè avèl nan Orlando a non chak jou nap goumen. Ok bon m la klè. Ok e mwen mwen travay sou 80 pousan nan album ki sòti oubyen mizik ki sòti yo now gon pwoblèm ki genyen pwoblèm mwen panse ke gen twòp vin gen plis medya ke jamè yo pa twòp non. Kounya nou gon pwoblèm nou la pa gen twòp med nou gen anpil medya men nou pa gen twòp medya ki fè pwa. Ki gen notoryete. Fè pwa pa vle di pa paske nèg la ap mal pale oubyen mal fè l. Men kounya ki genyen ki gen vizyonman ki gen ekout. Men nou gen, nou vin gen plis medya, nou sòti de, de, de tradisyonèl lan avèk nou, jan bagay y ap fèt kounye a, nouvote an. Majorite ke nou, e tout nèg sa yo, yo tout bezwen menm tretman, menm sèvis. Klè.
Ki difisil.
Kounya la chak moun kounya la nan dyaz yo kounya la gen pati pa yo. Yo pa rekonèt esansyèl maketin de pwodiksyon ke yo genyen an. Ko vle l ko pa vle l, m pral di yon bagay la ki enpòtan. Pale avè nou. Albòm Klass lan, e pa pi move albòm ke l te ye non.
Non konn sa, ann avanse.
Mentnan, ansanm de moun k al travay sou albòm Klass yo e pa de moun ki ka pran angajman pou Klass. M pa gen 5 minit la m sot ap di misye sa la. Bon sa m pa tande l.
Non, se sa fè di les grands esprits sont communiques. Se de nèg ka, se de nèg k ap chache yon priyorite men ki pa gen angajman. Mhum. Mwen w si w konprann sa m te di an wi. M konprann. Ou nan sans mwen la. Donk, yo pap janm al riske oubyen pou yo angaje yo dèyè yon pozisyon paske yo pa gen pozisyon tou paske se yon bann nèg k ap vasiye tou.
Gogo pa vasiye, m wè Gogo li toujou klass pa egzanp. Non non non non, m ap pale w ansanm de nèg yo. Ok, de ansanm de, ok ok.
Men, notoryete ke w ap pale a tou Gogo pa genyen. M ap pale w de yon pozisyon komin kote nou tout fè kò se yon grenn bagay.
Si w t al pran rès gwoup nèg yo, pa egzanp, pi gwo pi gwo bezwen nèg yo te genyen nan mal kou sa ye si nèg yo te gen Lewa, Lewa t ap itil yo wi. Anpil.
Anpil, anpil.
Se vre. Ok. Lè w vin genyen lè w vin genyen yon lòt gwoup nèg ke ou estime yo trete yo danimal, yo pa avè w epi ou gen ou gen yon bann ti gwoup nèg k ap vasiye donk gen yon bagay ki manke. Gen yon bagay ki te ka fèt. Menm a la dènyè minit gon bagay ki ka fèt, men li ka pa ben, li gen apa twò esansyèl pou lenstan. Lalbòm de Harmonik ki vini next after album Klass lan, son trè bon albòm, m vle anpil moun jodi a retande l, reviv albòm Harmonik lan. Se yonn nan meyè albòm ki sòti nan epòk lan, se yonn nan meyè albòm nan sa Harmonik fè. Donk kounya Amonik pa gen ase de moun ki sòti bon paske kounya radyo tradisyonèl yo avèk Ayiti ki ke nou vin gen sitiyasyon sa yo e tout kriz politik tout yon seri de pwoblèm ensekirite an Ayiti donk kounya se nou sòti de medya tradisyonèl yo nou vin gen medya anliy yo. Kounye a la vin gen kèlke ra nèg ke Amonik travay ki kapab angaje l pou Amonik. Mwen menm se yon nan moun ki batay anpil pou albòm Amonik lan. Jiskaske gen moun ki kapab ka menm sonje Amonik te sòti yon albòm. Gen moun ki pa sonje. Men, kounye a la,
an maketin, petèt nèg ki fè, ki etidye maketin ka konnen sa, se kontinite ki fè, ki fè, ki fè pwodui mache. Yeah, se vre, se vre.
M pa konn si w konprann. M pa konn si w konprann sa m di w lan non. M twouve ke, m twouve ke nèg Amonik yo jis eseye epi yo wè yon limyè epi nèg yo lay back.
Oubyen gen yon konfidans, gen yon over, nèg yo te twò konfidan tou de pwodui an epi yo di a nenpòt jan l ye l pral mache. Men gon bagay ke pou nèg yo te wè tou gon esans ki pa genyen paske tout moun wè amonik yo amonik avèk le trio d'amonik ko dil ko pa vlel malgre tout bon kote e movè kote sendèz misye se misye fè pati de nanm amonik. Absoliman. Men, a l'absence de Sanders, nèg yo sòti yon albòm, epi nèg yo pa ensiste pou yo di ke gon bagay ki pa t', ki te la pa la, kite m' tou pwofite ke mwen menm tou pou mwen fè sa m' gen pou m' fè. Yo pa fè l'. Nan sa yo te gen pou fè a, non sèlman se te travay pou ke albòm nan yo vann yo plis, pou moun yo te totalman bliye si Sanders te la, Paske si chak fwa moun nan ap raple. Yo toujou kite espas pou moun sonje yo pa wè Senders. Yo pa wè Senders.
Se yon mank a ganye li ye. Si m al gade albòm Gabel la. Je mwen menm kap di nou dayè m fon bann tan nan moman difisil avèk Gabel. Eske n konnen Gabel sòti yon ekselan albòm? Yeah, yeah, albòm nan bèl. Bèl albòm. Tavle anpil moun al tande albòm Gabel la. Bon resamman. M tande yon album sou album Gabel lan ki di ke close your mouth. M di oh. Men sanble m pat tande. Pandan map sot New York wi papa. Lè sa m te nan èpòt la avè nou. Epi m tande m tande mizik la over and over. Bon. An di resamman gon bann album ki sòti, Rutshelle sòti, Vanessa sòti, Pierre Jean sòti. E ankò, fè m fon m ti rapèl non.

Tan de bagay kap pase, tranzisyon kap fèt, e sijè ap rantre sijè. Donk tout sa yo vin jwe kont albòm yo. Zen, an bon kreyòl, zen ap rantre ba yo. Zen ap rantre zen. Men menm m ret kwè ke tout albòm ki sòt, ke l te Rutshelle, ke l te Kay, ke l te Pierre Jean, e paske chak atis oubyen chak gwoup yo pa gen menm bezwen. On di ke on di ke Rutshelle pa gen menm bezwen avèk Vanessa. On di Pierre Jean pa gen menm bezwen avèk Kay. Kay ya, se sa. Donk, chak g'on anplis, Kay pa bezwen twòp bagay ke Pierre Jean bezwen e Pierre Jean g'on kokenn albòm nan menn. Donk anfèt m panse ke e e e moun ki responsab maketin. Tout djaz yo fò repanse lè choz. M pa kwè ou genyen.
M tap pale sa talè avèk Luckson, m di Luckson se youn nan pi gwo mank a ganye ki genyen. Se paske tout moun ap fè tout bagay. Ou byen atis lan se li menm ki defini ki kote l pral a tèt li. Li pa gon objektif. Ok kèt. Banm fon ti retounen a Dadou ankò. Gon bagay ou di la nan klas la, map retounen avèk ki trè enpòtan. Mizik Dèdèyè nan Dadou. Si Roody pat gentan lage vòs, mizik la tap dekole wi. DDN nan klas. Li pa tap deko li e pa sap fèl pa dekole skandal sa ede tou pou sa.
Ou panse l ede dadou? M panse l pa ede non, m panse l deranje paske. Li deranje se paske jiskaprezan tankou sa dadou sot di w talè a nèg ki nan gwoup kap defann klas yo yo pa gen yon pozisyon komin. Lè yo pa gon pozisyon komin pou yo ta fon fòs pou yo ta defann on pwen de vu, chak nèg ap di ti bagay pa yo, ou santi tout nèg yo ap goumen pou pozisyon tou pou ekip k ap manage klas la wè yo pi byen. Kiyès k ap fè djòb la pi byen? Pandan se tan si yo tout te met ansanm yo gon sèl pwen e sèl pwen an yo t ap ponpaje l ponpaje l moun yo te ka dwa te gen dwa redefini pozisyon yo. Paske pa bliye nan mache a gon fason ke moun yo konsevwa bagay yo. Pa bliye maestro Arly Lariviere ki gon pozisyon ke li tou konsa, li menm li pa achte mizik.
Kanpe la, kanpe la!
Epi kounye a, djaz ki nan konpetisyon dirèkteman a Nu Look lan, gon nèg ki soti de nul part ki pa gen gwo bagay ke li regle nan mizik la, li gentan moute o kreno li di wè mizik sa e mizik mwen. E rezon pou m la ou li.
Non, non, non, nou gon ansanm de nèg. Nou gon sanm de nèg jodi an ki flate tèt yo pa yon mikro. Men se pa de nèg de metye. Absoliman. Paske nèg la di ke sim posede yon mikro map gen posiblite m zanmi avèk avèk mesye sa a. Paske m te bezwen m te bezwen fon ti kanpe menm nan nan nan back stage omwen kounya mikro a ka bon fasilite men pa de nèg ki vin regle anyen vre. Paske jeneralman, bon dim jodi an ke nap fè sa nap fè, petèt mwen menm map pran yon ti djous la pou m kapab jere. Aranje w, aranje w. Pou m aranje m.
Men jeneralman, jeneralman nèg yo, anpil nan ti mesye yo la, yo toujou fè alkowòl wi. Pou nèg la pou nèg la pale de pou nèg la pale de dyaz li bezwen pale a fòl sou fòl gon fòl gon boutèy kleren pou lap bwè oubyen fòl ret tann pou yo fon boutèy kleren pou li donk kisa nèg la pral regle lèl sil lèl pa gen kleren an donk se 2 nèg kap chache pwoksimi pwoksimite men se pa 2 nèg ki vin regle anyen vre pase son son sikonstans ki met nèg la prezan on bezwen ki fè sa donk ki koz ke jodia nou gon pakèt nou gon pakèt nou gon pakèt chove. Men kounya ki a ki valè yo ye sa koz gen de fwa mwen di nèg yo nou gon bann cho senkantyèm kategori paske se non men eksizem men se pa de cho ki janm yonn nan yo pa gen yon grenn angajman ladan yo ke chak chak nèg jodia ki fon cho son sipèsta sipèsta reyèlman se kreye yo kreyel. ou ka pa, ou pa jis vin sipèsta konsa. Men, sètènman, jodi yon nèg ka pale nan radyo, fò gen yon sèten ekout, popilarite, epi gen yon mòd angajman fòk ou genyen. E m toujou, m toujou peze sou sa. Yo pa fè kado. Non. M peze sou sa avèk nou menm ke m toujou gen petèt m gen zòrèy nou lè m ap pale avè nou oubyen avèk moun ki pi pwòch mwen. Yo pa fè kado. Menm jan yon nèg ap batay pou l fè bèl mizik, ou menm tou toujou batay tou pou gen yon show ki gen yon standard. Ou gen yon pozisyon.
Ki pozisyone.
Ou pa bezwen ap, ou pa bezwen ap trèt moun non. Paske ou gen de twa moun ap tande w. Paske nan trèt, nan trèt, nan trèt moun tou ou ka detwi tèt ou. Konprann wi. Paske nou wè gen anpil nèg la ki vini nan trèt moun, nan di sa yo pa dwe di jodi a yo detwi tèt yo, yo pa la. Y ale. Mwen yo pa la. Y ale zanmi. Y ale. Yo pa la.
Babay.
E pa paske m pi konprann mouvman an ke tout nèg non. Men m fon m fon m fon gad m fon analiz tèren. Luckson konn sa m ap pale an byen. Paske m pale avèk Luckson souvan. Yes.
Anfèt.
E nou te kapab genyen 400 mil nèg jodi ki nan menm tan, nan menm lè, nan menm jou, tout bagay prèske tout ansanm. Epi tout nèg ap fè bon travay epi nou te kapab ede e pi se sa paske jodi a tout nèg pozisyon yo se pou yo vin sipèsta tankou Richard Cavé. Fò yo fò yo sipèsta, fò yo, kounya nèg la kounya nèg la tèlman konfòtab kounya nan do Richie li bezwen kouche dòmi.
Lè map gade gogo tou resaman ay Bedjine diw gogo lè mwen se li sipèsta wi ap fè Bedjine danse sa yo se de bagay lè w medya tou gon fòk ou fòk ou rete nan mitan tou se objektif nèg la w pat konnen esa dam nan fè djou la sou bagay gogo a tande pa ou pa bèy site non gogo se entèlijan gogo gogo gogo entèlijan l vini l jwenn yon kote vid. Emil kokobe tout moun sa yo kokobe bedjina kadilak oh aah ba pawòl la koko kokobe yo
paske kounya la moun ap batay avèk filozofi bedjine nan wap batay avèk filozofi gogo a paske avan gogo bedjina kadilak te egziste jodi a men jodi a yo kokobe avèk gogo sam di w lan ou mèt make sam di w lan wi yo poko ap wè sa map di an lap pran yo dezan. E chak jou kap pase yap wèl. Paske gogo paka mennen elmil bay moun sa yo avan elmi moun yo vin gen jodi yo pat genyen avan gogo gogo ba yo plis elmi kel ba yo fanatik dadou ki dil mpa gen a gogo. Gogo baw dil a dadou.
M rele gogo 31 desanm m pa gen avèl menm di w yon verite. M toujou ap di gwo bagay pa fè sa.
Dadou, gwo bagay m te mansyone pou Luckson, m te di Luckson ke genyen, pwoblèm ki genyen se ke gen anpil show efektivman, men show yo premyeman yo pa gen pozisyon e moun yo pa gen kapasite tou pou enpoze de bagay nan emisyon w a. Pa egzanp gen de albòm se pa de albòm ki genyen, albòm yo pa gen yit ladan yo men yo gen de trè bèl mizik. Men kiyès moun ki genyen ki nan ki nan ekip ou a ki gen angajman ase ki ka enpoze mizik lan. Paske Lè m ka gen, lè m gen kapasite m pou m enpoze w mizik, mwen ka drennen on moun oubyen de twa moun al gade. Gade jan talè wap pale, wap envite moun yo al tande Close Your Mouth de Gabel. On moun ki tande sa l di, petèt ke m gen on atansyon ke m pat pote. Men se angajman w e se pozisyon w ke w pran e w pran e w fè l. Men gen de moun nan tou, an menm tan se li menm kap chache frame ni atravè atis lan. Bon se, tande, bon sa wap di a tèlman bèl. Si Bedjine Cadillac pa fèt atansyon, on bon maten, on bon jou, on bon aprè midi, Gogo ap kanpe devan djaz la.
L ap pi atis pase yo.
On bon jou li ap kanpe devan djaz la. Ou pral sezi pou wè se jeran an kounye a ki chèf kay la. Sa m ap di w li an, l pap vin jan m di w li an non, l ap vin sou yon lòt fòm. Si w vle konprann wa konprann. Yeah.
E Dadou pap pale w de jeran? E m pap pale de jeran, m pap pale de chantè. Klè, klè. Si gen sa l vle di a. Sa l ap pale tou se Bessy Bedjine, Bessy Bedjine.
Amen.
Jodi a se fèt zanmi mwen Hervé Laplante, okontrè nèg yo ap eseye rele m la pandan m ap pale avè nou la. M ap tou pwofite di Hervé Laplante k ap tande nou Canada, petèt, oubyen yon pwòch misye. map dil bòn fèt e tout moun kap fete jodi an map dil bòn fèt. Bòn fèt epi la pran.
An nou switch an nou kite Dadou ale banm gade sa avan Dadou èske ou pa panse ke èske ou panse li te nesesè nan batay Vanessa antre kont Rutshelle la èske ou panse li te nesesè pou Vanessa?
Odebi wi. Men tankou anpil moun pa konprann, gen de bagay ki gen yon dire de vi. Men fòk ou konn kilè l fini. Se menm jan pa egzanp, lè m di dire an, pa egzanp m ka rive sou tab lan, m gon manje ou ka bon mwen yè, jodi an sou bon mwen, li pap, li pap, li pap osi plen m menm jan l te plen m yè. Paske m pat, m pat, m te gen plis bezwen yè pou li. Donk, sa Vanessa ta lese. tap eseye fè a wi men pòtan pa bliye Vanessa te la kèk tan yo te prèske pat wèl anpil moun rekonèt son talan Vanessa pat bezwen poul tap pede ap kontinye se li tap pede mache rakonte paske ou pa konsène em panse ke Oli fon gwo te fon pakèt bèl apwòch petèt Vanessa pa vle tande Oli men yo dil paske si se mwen menm kap montre kem nan kont avèk Oli. O li pa janm moutre kel gen kont a ou byen o li pa janm pale. Mwen menm sim gen sans se fòm fon give up wi. Give up
Give up. Kounya la mwen mpral mete enèjim nan lòt bagay ki pi enpòtan tou gen bagay ki toujou plis enpòtan nan lavi paske konsantrasyon Vanessa an pasan pito Vanessa te ka mete Rutshelle nan sitiyasyon se Rutshelle ki tap mache rakonte.

Trè konfidant nan sa lap pale yo. E ou santi tou, sa Vanessa gen poul di, li pa di sa l gen pou l di yo vre. Non, mwen klè gen de bagay ke Vanessa poko di. M fè eksperyans, m fè yon eksperyans a mwen avèk Djidji.